Fanatik Team Steven Love for Life Jodi a se yon gran jou pou staff la. Alò, gwoup moun ki reyini yo byennantandi, yo reyini nan non sa k pa la yo tou, pou nou kapab pale ansanm avèk fanatik yo. E, premyèman, nou gen yon gwo remèsiman avèk tout moun ki sipòte e team sa, k ap sipòte chanèl Still in Love for Life la, E nou di yo merci, nou di yo pou yo kontinye sipòte chanèl la paske san fanatik yo e ke nou menm nou pap kapab rive nan nivo ke nou vle rive a. E se poutèt sa tou nou gen objektif nou ki se travay nan tout entegralite fè anpil sakrifis pou nou sòti rive fè tout fanatik yo plezi. E nou ka remake videyo yo sòti prèske chak semèn, men nou ka wè semèn sa videyo a pa lage, se poutèt sa ke nou chwazi pou nou fè live la tou pou nou esplike fanatik yo rezon si yo wè gon ti reta ki pran onivo de videyo yo. Men, byen avan menm ke mwen di tout sa ke m ta vle di, nou genyen patwon Eddy, ou konprann, patwon Eddy, tout moun ki t ap swiv feyeton an konnen patwon an se yon patwon ki malad, sa vle di, e sa k fè w wè li byen, byen poze l la pou kont li, se fò k li ka repoze l. Ou konprann? Alò, m ap pase patwon Edi, m panse ke li ka gen kèk bagay pou l di nou, l ap di nou, epi apre sa mwen menm m gen. Si se pou bagay, plen bagay nou pral pale. Gen anpil bagay n ap pale. A sa se patwon Edi. Men, san menm ke m pa kite patwon Edi pale, m fè yon prezantasyon de patwon Edi. Epi, m ap fè yon lòt prezantasyon tou. De yon gwo madam ke nou wè la a, ou konprann? Ti madam seksi.
Ki la a e ke se gran aktris team nan e ki toujou sipòte nou, travay avèk nou, fè anpil bagay. E ke, pa m vle di èske ou pa gen yon bagay ou anvi di oubyen. La madame Delèche ou pa gen anyen ke w anvi di? M ap di tout fanatik mwen yo bonswa si se aprè midi nou wè videyo a, e bonjou si se maten. Mwen kontan pou nou rejwenn sou chanèl Steven Love for Life. Mwen se Kòmèdè, kòm nou konnen depi nan videyo kowona a, m se Kòmèdè. Se zanmi nou, se sè nou, n ap mande nou pou nou kontinye sipòte chanèl sa. Ansanm nou fò e on sèl nou fèb big up pou fanatik yo one love.
Nou genyen nou genyen patron Eddy dayè ki gen anpil bagay petèt ki ka di men kòm ou konnen lè moun yo gen anpil lajan konsa yo konn pa twò renmen pale ou konprann men patron Eddy ou sou chanèl la e pale avèk fanatik yo ki ap sipòtew ki ap chèchew Paske lè yo pa twouve yo tout moun Bon m gen pwèt yo gen fanatik ki rete al fè deklarasyon nan lapolis paske paske yo pa wè
Nòmalman nou di bonswa avèk tout fanatik Stevenson for life E vrèman m panse nou vrèman kontan e nou santi se yon reyèl plèzi pou nou jodi an pou n ansanm M panse gen anpil nan nou tou ta pral gade live lan, sa k pral gade l aprè tou, ke nou kontinye fè sa, paske nou ansanm avèk nou, nou tout ansanm, ansanm, si m fè pleonas lan, kidonk nou vrèman santi nou rejwenn nou, paske jodi an se jou nou toujou travay pou nou fè sòti kèk videyo, men jodi an gen, parapò avèk difikilte ki pwodwi nou pa ka fè video jodi an pou n ta lage paske m panse gen anpil nan nou ki ap tann yon video jodi an k ap tann yon bagay ou konprann pou nou amize pou nou amize nou men nòmalman m panse chita devan laptop nou devan telefòn nou swiv nou dirèk dirèk Stevenson gen anpil bagay, m panse staff lan an jeneral gen anpil bagay ki pral pase pou fè kè nou kontan, pou esplike nou kèk ti bagay tou, yonn di lòt pataje live lan pou anpil moun, tout fanatik yo m ta renmen wè ansanm avèk nou, nou ta renmen jwenn anpil kòmantè jodi an tou, Ki sa nou ta renmen, ki jan de chanjman, ki sa ki fè nou plèzi, ki sa ki pa fè nou plèzi. Konprann? Nou bezwen kritik yo pou nou avanse tou. Konprann? Kritik nou, kritik yo p ap fè nou mal sèlman paske se kritik, men nou bezwen kritik yo pou nou avanse. San kritik, nou p ap ka rive jis kote nou ta renmen rive. Pou nou ta vin avèk sa nou vle vin avèk pou piblik lan. Piblik mwen an, mwen renmen nou anpil. Ti m nan renmen nou anpil tou. M panse se Eddy konn konnen nan jan nou konnen n nan ki se yon patwon an ki malad kote gen yon ti vagabon ki ranmase lajan patwon an ki ale m panse tout sa yo tou nou gen kèk esplikasyon ke nou ta p anvi bay ou konprann men m panse ofiramezi ke live lan ap kontinye gen kèk bagay nou pral di ansanm avèk nou tou E nou ta renmen chak moun kap gade live la la koulye a ou byen ou menm tou ki ap pataje live lan ou konn ki ta renmen di kèk bagay kòmanse fè sa koulye a la kòmanse patajel e kòmanse mande e zanmiw e fanmiw vin asiste patwon an la an live e patwon ta renmen e kominike dirèkteman ansanm avèk fanatik yo e fanatik ki gen kesyon tou nou prè poun reponn yo tou koulye a ou konprann. Tout fanatik mwen yo, nou gen kesyon, konprann, nou ta renmen reponn avèk tout moun, moun ki tap mande pou mwen yo. Fanatik yo, one love!
M kontan sa anpil, eh, nou renmen patron an, patron an renmen nou, konprann, patron pa nou an, patron e, ki pap janm kite nou, kap al travay de jou an jou poul fè bagay yo pi bon, pi bèl, konprann, pi agreyab pou nou, konprann. Nòmalman fè sa koulye a la, kòmanse pataje live lan, kòmanse rele zanmi nou fanmi nou, paske gen anpil bagay ki pral diskite, ki pral pale la. Men men men ey ey Eddy fò fò Milik abone, fò Milik abone epa telman gen bagay nan kay la. Epi nou gen yon lòt gran frè la kap simaye levanjil la nan nan ou konprann kap bay levanjil nan feyton an alò m panse ke lap gen yon kichòy poul di nou kanmèm fanatik yo.
Nou pa mwen se frè Folkens, Bondye beni nou fanatik yo. Alò nou vini nou vini pou nou bay levanjil la, nan reyalite de la vi gon pakèt bagay kap pase nan le mond. Alò piblik la kap gade m la, map pote yon ti mesaj pou nou tou kout. E mwen swete nou kenbe nan Bondye, pa dekouraje epi ba nou Ba nou respè a paske nap travay pou nou malgre nou konnen bagay yo pa fasil men ba nou respè a epi m swete nou bon kouraj ke Bondye beni nou. Ok!
Alò, mezanmi, kòm jan nou wè la, nou pa reyini an grand kantite, se pa ti moun nan plas moun ansanm, men se se kèlke e moun ki fè pati de team nan ki ansanm avèk mwen la, jis pou mwen kapab pale. Alò, mwen chwazi pale ansanm avè nou, se paske mwen konnen ke nou se yon piblik ki ap gade m, e ki ap avèk pasyans malgre kritik ke m konnen feyton sa li gen ladan l tou. E malgre, pandan se tan m ap travay pou m fè nou kè nou kontan, men m konnen gen fay. ki egziste men an depi de tout fay yo nou sipòte mwen nou gade feyton an nou edem avanse e nou fè kòmanse edem e nou genyen pou nou fè plis bagay toujou paske san nou menm pap gen reyalite lavi an san nou menm pap gen team steven love for life team nan se vre se tout lòt moun ki otou de mwen menm, men pwogrè team nan se fanatik yo. Alò, mwen di nou mèsi, map mande nou kont, kontinye sipòte team nan, kont, kontinye sipòte travay la, kontinye abòne ak chanèl la, pataje videyo yo, mande zanmi nou, fanmi nou, frè nou, tout lòt moun ki pwòch nou pou kapab. Abòne e pataje videyo a. Jodi a nou ka remake mwen pa fè feyton an e m konnen ke nou t ap tann feyton an paske ki se yon plezi ki egziste lakay nou. E ah dimanch chak dimanch Team Steven Love for life la gen yon feyton lap lage chak dimanch fòk map gade poum wè sak reyalite lavi a ke nou pa wèl jodia men anpil ekskiz anpil ekskiz efò yo e volonte yo manifeste nan team nan men de no jou nou konnen gen anpil difikilte ki kapab anpeche nan mond sinematografik la ke moun travay. Chak videyo ke Tim nan lage pou nou, li gen anpil sakrifis. Sakrifis nan tout sans, paske nan peyi nap viv lan, kritè yo mande fòk yo respekte, e nou kapab wè lè nou fè videyo yo, Sa montre ke gen anpil sakrifis ke nou fè. Dèfwa, gen kote nou ap fè videyo, gen de jou ke nou sòti pou nou fè videyo ki tipikman, m te kapab di yo, ke leta peyi a entèdi. Men piske se responsablite timoun nan pou l travay pou nou, paske se avèk nou m ap travay, mwen toujou fè Jefò, kwè jan moun yo di a, m fè jèfò, paske nan lang kreyòl la, se sa yo di, nou pap bliye lang manman nou ak papa nou, e ke pou m pote videyo pou nou. Alò n ap toujou pote videyo, toujou sipòte nou, toujou ap aksepte mache ak nou. E mwen garanti w, yon timoun ki fèt, se yon jou l fèt, se yon jou li rale, se yon jou li mache. Sa vle di, Still in Love for Life, Le Tim, Still in Love for Life, yon jou ki fèt kounya paske m poko menm mete m nan kad k ap mache menm ki rale menm sa vle di ki fèk fèt ebyen gen yon jou li genyen pou li mache gen yon jou li gen pou l mache sipòte nou nou renmen w anpil nou pral travay dimanch pwochen n ap pote videyo a pou ou anpil love anpil respè. Tchau. Pa bliye m renmen ajans peter la m pral pale avèk nou la ajans lan nan kay la. Bonsoir tout moun bonsoir pèp mwen an ou konnen se ajans peter Rony kòm janm di nou an se nou menm se li menm ki la se mwen ki la se nou menm ki fè tout nou fè tout aktivite yo ansanm la nou se gwoup la ansanm ki la jodi a nou pa choute pa rapò avèk tan tan fè nou lagè ou nou Nou chwazi pa chante men nou chwazi pote yon lòt bagay pou nou menm paske pou nou ka fè nou plezi paske kòm nou toujou kenbe avèk nou ay chak dimanch nou la nou bagay ti yon bagay espesyal ki toujou fè nou plezi toujou fè kè nou kontan e pou nou swiv nou sou Steven Love for for life la epi pou nou abòne chanèl la pou nou like li epi pataje tout sa yo pou nou paske sa yo vrèman enpòtan pou nou se yo k pou fè nou konprann e e yo k pou fè yo fè fè video a paske. E gen yon bagay ki ankò Map map aktive ankò plis avèk sa ke ajans Peter di e ke pa bliye lè nou ap abòne mezanmi abòne retirel sou pèsonalize a metel sou tout paske mwen menm mwen se yon moun ki renmen tout nou wè pasteur vòt Manzè vant mwen e nan manje tout ki fè bagay la vin jan li a, pa twò salte. Sa vle di, mete sou tout. Depi sou tout, chak sa k tonbe n ap jwenn li. Paske lè ke mwen menm dèfwa e ke mwen fè lòt sakrifis avèk zanmi ki pwòch mwen yo, Pou yo jwenn video a, men si yo abòne yo tou metel sou tout lè sa yap jwenn li otomatikman. Alò chanèl la la, lap grandi avèk nou, nap voyel monte. Pase gen yon jou map gen 1 milyon abòne. One love.
Pase ti di pala wi.